Te la. Men gon depite ki pat vote bidjè a. Pa vote bidjè a se pa paske bidjè a li menm globalman pa bon. Men gon bann bagay ki pa la ki pa bon ladann. E se premyè fwa nou pral gade sa anndan bidjè a sa k pat bon yo vrèman. Akote de sa Roro Pharel di yo hein akote de sa Roro di. Ou kote yon fyè chandèl a Roro men mande bon kòm te rele li. Li te di lap tounem apèl la, si lap tande la, la retounem apèl la paske fòl pawòl sa yo fòl di yo pou tout moun tande. Ou konprann? Paske gen gen gen 4 a 5 milyon moun ki pa fin tande l tou lè ou pa di l sou Scoop. Alò, Jerry Tardieu konprann sa li menm, li pral ajoute, li pral di pou 4 pwen 5 milyon moun yo epi moun, san konte moun ki aletranje yo. Jerry, bonswa. Bonswa Gary Pierre Paul Charles, map salye Marco, De Gaulle, Eudes, Epi nap gade Juno 7 nan kay la avèk Emol Jèn. Donk map salye tout pèsonalite sa yo. Se yon plezi pou m la dotan plis ke lè lari a cho, lè tout moun ap pale, lè medya sosyo yo chofe. M panse ke nou gen yon devwa denfòme e dedike lapopilasyon sou de tèm, jan Eude tap di a, ki yon jan pwentu. Mwen menm panse ke lè bidjè a tap debat nan palman an, m te youn nan premye moun ki te monte o kreno, ki te di atansyon! Gen anpil bagay nan bidjè sa a, fò n al kesyone yo. E sepandan m panse ke sa k fè laktyalite yo se pa t sa ke m te denonse yo, byenke byen antandu m te wè tou ke te gen yon bann bagay, nou ka pase sou yo toutalèla. Donk se yon se yon plezi pou mwen pou m la epi m ap reponn kesyon nou pou n gade anndan bidjè a ki sa k fè ke bidjè a gen pwoblèm e ki sa k fè tou m panse ke prezidan an nan yon elan de sajès an menm tan avèk sa k ap konseye l yo ta dwe gen yon ouvèti despri M kwè ke Marco sot soulinye l la, gen de moman politik kote ke lidèchip on òm deta li karakterize l notaman pa la kapasite de koute. Menm si gen on seri de bagay k ap pase nou konnen ke gen yon sa k ap rele gen on sòt de petèt de gen de enterè kwaze ki fè ke nan lari a anpil nan moun yo k ap manifeste yo petèt souvan yo gen dwa di se pa pou bidjè a se vre Men anpil nan moun yo tou se ke gen yon enkonfò. E enkonfò sa a, li lye ofèt ke gen yon defisi de kominikasyon, efektivman. Li lye ofèt ke gen, efektivman, gen yon bann kontreverite k ap sikile, e n ap pral gade poukisa. Men li lye ofèt tou ke bidjè a gen anpil pwoblèm ladan l, e se sa, e sou pwoblèm sa a nou pral kanpe la. E men sa n ap fè. N ap fè emisyon yon lòt jan jodi a, e, mesye. Depite Tardy, m ta renmen Ou ekspoze dabò sa k pa kòrèk ou wè k gen nan bidjè a. Answit m ap poze w kesyon. Mwen menm panse bagay ki pi, m ta kapab di w, regretab nan bidjè a, e se li menm ke m denonse, m pral eksplike nou poukisa, se mwayen ke gouvènman an pran pou l finanse bidjè a. Si w gen yon bidjè 144 milya de goud, natirèlman yo di nou ke gen 93 milya de goud ke n pral rantre an DGI a ladwann, sa nou dakò avè l. Genyen yon 24 milya ki pral antre nan don, ong, èd ekstèn, nou dakò avè l. Men gon 26 milya de goud ke yo pral chèche nan finansman, yo pral nan dèt, Marco. Men nan dèt sa a, yo gen 18 milya de goud ke yo di nou yo pral chèche nan yon seri de enstriman finansye ki pa egziste. Mwen menm se pou sa m te pouse yon rèl e m te mande minis ekonomi e finans lan, lè w ap pale nou de yon seri de enstriman finansye, ki sa yo ye? Lè w pale n de yon bon de solidarite, yon bon ke w pral bay nan dyaspora pou la teknoloji, lè w ap pale nou de yon fon entèrayisyen de solidarite, ki sa yo ye? Paske an nou eseye pi klè pou popilasyon an. Genyen 18 milya de goud ke mwen menm kòm depite Petyonvil avèk tout konseye m yo nou pa wè kòman gouvènman an kapab jwenn li. E pwoblèm ki vin genyen sè ke an fen degzèsis lè w pa jwenn 18 milya de goud sa, ou pral oblije rekouri, ou pral oblije fè yon rekou a la bank santral pou kab monetize yon defisi bidjetè. E kisa sa pral ba ou, sa pral ba w enflasyon lavi chè. E kisa sa pral ba ou, sa pral ba w ke goud ou a pral pran yon baf pa rapò a dola a. Donk mwen menm, m te mete an gad kontre tip de finansman sa a, nou prevwa twòp dèt, E ki sa n pral gen? Nou pral gen enflasyon lavi chè avèk depresyasyon de la monnaie nationale. Donk, mwen panse ke li ekstrèmman enpòtan lè n ap fè yon bidjè pou nou presize si n di n pral jwenn kòb tan, tan kòb tèl kote, kote nou di n ap jwenn li. Yo di n n ap jwenn 93 milya de goud ant ladwann a DGI, e m panse se yon bon pèfòmans. Paske jamè oparavan nou pa t janm prevwa plis ke 74 milya de goud. E se tout bagay sa ke gouvènman an ke di tou wi Marco. Paske sa a se yon bon pwen nan bidjè a. Sètadi ke yo antisipe yo pral rantre 94 milya de goud. Donk sa vle di ke yo fè yon efò de kolèk menm ke m panse ke presyon fiskal la li pa ase. Paske m panse y al toupizi, y al maspinen, y al chèche bokou twòp taks m ta kpab di nan kouchi pi defavorize yo. E yo manke al gade kibò yo ka gen de baz taksab ki pi enpòtan, gwo antrepriz, gwo konpayi. k ap fè lajan e ki pa fiskalman responsab. M panse ke gon efò k pou fèt pou n gon presyon fiskal ki pa rete nan 12 pousan. Li pa nòmal non peyi ke sou 100 goud yo dwe n ke le nou li pa nòmal ke sou 100 goud yo dwe leta se 12 goud sèlman ke l kolekte. Donk fò nou al chèche yo men an n al chèche yo kote pou n al chèche yo. Lè n al chèche yo kote pou n pa al chèche yo li ba nou rezilta ke n wè jodi a sa di enkonpreyansyon tansyon, pwoblèm paske gon bidjè ki pa pase, paske gon gon lakin nan kominikasyon pou yo eksplike le bien fonde, les avantages du budget. Donk sa se premye pwen ke m t ap fè. E pou m byen eksplike e e e oditè yo Marco, w ap pèmèt mwen pran yon egzanp. Pou sa k pa konn ekonomi yo, se kòm si m ta di w la, Eud, yo ta voye w nan mache epi yo di w, monchè w ap yo yo di w w ap achte yon yon galon luil pou mil goud, w ap achte yon sak diri pou 2500 goud, Yon ti sak, epi bon ou ka pran yon mamit pwa pou 800 goud. Sa vle di ke w ap bezwen 4300 goud pou al achte yon ti diri, yon ti lwil ak yon ti pwa. Men moun ki voye w la, li ba w 4000 goud. Ou menm yo ba w achte 4300 goud machandiz. Enben se pou w di moun lan, kote w pral jwenn 300 goud lan? Enben se kòmsi moun ki voye w lan di w, a monchè lè w rive devan makèt la, pwobableman ke w ap eseye gade pou w wè si sekirite k nan pòt la ka prete w yon 300 goud. Sa vle di ou konnen w nan mera, ou mal pati. Enben se menm bagay la, se analoji sa a, se konparezon sa a pou n fè. Sa vle di gen 18 milya de goud anndan bidjè a, yo prevwa ke n pral antre atravè dè enstriman finansye ki poko egziste. Paske bon sa yo ke y ap pale de yo a, an n pran, nou gen non yo la a, egzak, an n raple ki sa yo ye, gen youn ki rele Bons spéciaux de la diaspora pour la technologie, gen youn ki rele Fonds de syndication e gon twazyèm ki rele Fonds de solidarité interhaïtienne. Bon sa yo, kiyès k ap achte yo? Konbyen kòb y ap koute? Ki strateji ou pral mete an plas pou al vann yo? Si w pale de dyaspora a, fò w al lòtbò, fò w gen konfyans. Paske ki sa l vle di? Se kòmsi m ta di w si w di yon moun gouvènman di l ap ba w 10 pousan sou bon an, sa vle di ke ou menm ki nan dyaspora a, ou gen dwa envesti nan yon bon kon sa, w achte pou mil dola. Chak ane yo ba w 10 pousan. Men pou w achte pou mil dola a, gen de bagay. Dabò fò w gen mil dola a, e dezyèmman fò w gen konfyans nan gouvènman an. Ò nou gade, pou dimil goud nou wè tout pwoblèm ke sa kreye. Gen yon mank de konfyans pa rapò a dola 50, pa rapò a FNE, pa rapò a ou fèt ke lè moun rantre isit, la pa gen lari, pa gen, fatra anvayi nou, pa gen sèvis. Donk gen yon mefyans ki pa date dojodwi, ki date de lontan. Gen yon mefyans de la pa dè kontribyab pou yo peye. Donk sa son premye bagay. Dezyèm bagay la, fò ou kapab, an di bagay yo jan li a. Kote n pral jwenn 18 milya de goud sa a nan yon peyi pòv konsa? Kote n pral kapab vann de bon a la dyaspora alò ke majorite moun nou yo, konpatriyòt nou, sè n ak frè nou yo k ap viv lòtbò a, se nan minimòm waj yo ye. Lè yo fin peye bil yo, yo fin voye ti tchotcho a lakay pou matant, monnonk, papa, pitit, fanmi, enben ti sa k rete yo, yo ka petèt fè yon bal, yo fè yon bal, y al nan yon louk. Men apre sa, y ap. peye mortgage yap peye bill yo pa gen kob donk diaspora nou an li pa gen capacité financière poul investi poul mize nan des instruments financier nou kapab sible sa pou pi devan men pou moman an m panse ke sa son premye bagay kem atire atansyon piblik la e se youn nan rezon ki fè kem pat vote pou budget a kesyon finansman avek andetman ke yo te chwazi kom opsyon pou yo finanse budget sa dezyèm bagay la Marco byen entendi se 10 mil goud la Di mil goud la son enpo forfeter sur le revenu. Li fè anpil bwi, men gon bagay ke anpil moun pa di. Lè w ap pale de yon enpo sur le revenu, Eudes, sa veu dir ce que ça veu dire. Sa veu di kisa? Sa veu di son enpo sur le revenu. Sa veu di moun lan ke w ap enpoze enpo sa a, son moun ki gon revenu. Or, toujou nan menm lojik sa m te di w lan, se vre ke gen plizyè Ayisyen ki gen biznis isit, ki gen kay nan lokasyon, ki gon tap-tap k ap fè wout, ki gon ti boutik, men konbyen yo ye? 5 pousan, li pa depase 10 pousan. 90 pousan Ayisyen k ap rantre isi oubyen ki gen domisil fiskal aleksteryè, yo pa gen revni ann Ayiti. Donk, lè w enpoze yo yon rev, yon enpo sou yon revni ke yo pa genyen, li gen yon karaktè enjis ladann. Si yo menm nan kad kòb ke y ap fè a, ou gen yon akò de double enpozisyon avèk peyi kote yo soti a, ou gen dwa takse yo sou li. Men, ou pa gen dwa fè. sa k pa gen revni yo peye pou sa k gen revni yo. Sa a se yon gwo pwoblèm e m te mete an gad ke dosye sa a, jan l te fòmile a, puiske yo pale de sitwayen eyan un domicile fiscal en dehors du pays, sa vle di yo sible, yo tagèt dyaspora a. Menm dan la semantik, menm dan la fòmilasyon, gon maladrès. Donk fò n fè atansyon puiske an finans mo yo Yo gen tout pwa yo. Donk sa a se yon dezyèm eleman ki te fè ke m te enkonfòtab e ki fè ke m pa t vote pou bidjè sa a. Dayè, m ap fè w remake ke menm lè Ayisyen k ap viv lòtbò yo ta genyen yon revni isit, lè w, lè y ap peye revni Ozetazini oubyen Okanada, yo takse yo sou revni ke yo genyen nan lòt peyi. Sa vle di ke w ap takse yo bò isit, epi wap epi ap taxe yo la ba tou. Epi ap taxe yo la ba. Donk se la double imposition pou nou konpatriyòt a leksteryò. Donk tou sa a, m te santi ke l ta pral kreye on pwoblèm, on pwoblèm tou. Lòt rezon ki fè ke mwen te trè dur, mwen te trè sévère avèk minis ekonomi e finans lan, sè ke komin ke m reprezante a Petyonvil, lè m te mande l ki sa l gen nan djakout li pou nou, paske m pa t wè anyen, li te di m ke Petyonvil se yon komin ki rich. Alò natirèlman Marco se paske minis ekonomi e finans la ke m respekte, yon teknisyen de bèlo ki konn sa l ap pale a. Men pwoblèm lan se ke l pa konprann komin Petyonvil la. Li genlè panse komin Petyonvil se ti lotèl, restoran, de twa bèl kay ki genyen bò plas bwa eksetera. Men Petyonvil se yon bann lòt kote ki gen anpil pwoblèm. Se Briztou, se Flipo, se Maryaman, se Dezèmit, se Lèspinas, se Kalbas, se Donte, se Grann Savann, se Pelren, se Fò Jak. Se tout sa yo Petyonvil. Se Frè, se Laboul, se Tomasen, se Pènye. Donk, tout kote sa yo gen pwoblèm. Petyonvil pa gen yon bon inivèsite. Petyonvil pa gen yon bon lopital. Petyonvil, li gen 2 lise k ap fonksyone malman. Petyonvil jodi a gen 800 mil moun ladan l. Si w ta pran yon komin tankou, ann pran yon komin, ann pran pa egzanp Savanèt, kote m te ye semèn pase, kay sè nou Depite Guedard Benjamin, ke n salye sou trak sa, k ap fè yon bon travay pou pèp Savanèt. Se yon komin ki gen 50 mil moun ladan l. E ou gen dwa di, monchè, kòm se 50 mil moun, moun yo ap viv nan malsite, bagay yo pa bon menm lòtbò a, ann mete plis kapasite, plis finansman, plis mwayen pou komin Savanèt. Men, ou pa fè yon bon bagay lè w fè l odetriman de Petyonvil. Paske pandan Savanèt gen 50 mil moun, Petyonvil jodi a gen 800 mil moun. Apre tranblemanntè, tout bòdmè monte Petyonvil. Sa vle di ke ou gen plis moun pandan ou pa gen enfrastrikti. Ou gen plis moun ki gen plis bezwen Pandan w pa gen ase wout, pandan w pa gen sèvis dlo potab, pandan w pa gen yon sèvis de ramasaj dè detriti, w ap ramase fatra, fatra nan tout lari. Donk, anfèt, ou vin gen yon pwoblèm. Donk, mwen menm pèsonèlman, mwen te trè mekontan sou tretman yo bay Petyonvil ki se vitrin peyi a. Petyonvil se yon komin, se la ki gen Tout gran otèl de standing entènasyonal, se la k genyen tout gwo biznis yo, se la k genyen yon kare de modènite, se la k genyen anpil moun k ap degaje yo e de fason m ta kapab di w difisil piske ofon se la a ke kòmès la vin etabli blayi kò l aprè 12 janvye nou konn sa n te viv. Donk mwen menm m panse ke yo pa t trete nou nan Petyonvil jan pou yo te trete nou an. Gen yon grann enjistis, gen yon inekite m ta kapab di w nan m ta kapab di w nan jan nou pataje bidjè a. E li pa nòmal nan yon peyi ke ou deside wap fè demokrasi, donk sa sa vle di ke sistèm jidisyè a ekstrèmman enpòtan pou ou, e ke ou gade ke se sèlman 5 pousan bidjè a ke ou bay sistèm jidisyè a. Ou wè sa m vle di w nan? Alò ke palman an gen 5 pousan, alò ke egzekitif la li menm gwo manman lajan an tonbe nan men l. Donk ki tip de sosyete ke w vle konstwi? Se sa kesyon pou n poze tèt nou an. Ki tip de demokrasi n vle konstwi lè nou rete nou bay sèlman 1 pou san du budget au système judiciaire e l pa menm sèlman 1 pou san, li 0 pwen 8 pou san puiske o fon li fè apeprè 1 pwen 1 milya 30 1 pwen 32 milya de goud. Donk mwen panse e e sa a e ekstrèmman enpòtan sètadi ke se kòman n ap fè balans e ekite e e manke kòb pou lapolis, manke kòb nan sante, Gen yon ansanm de sektè ki pa benefisye sa pou n ta dwe benefisye a pandan ke m panse ke gen twòp kòb nan palman an, gen twòp kòb nan primati, gen twòp kòb nan laprezidans. Donk anfèt mwen menm m ap kòmanse konprann ke nou deside pral yon kote avèk peyi sa a lè nou fè de bagay. Lè n ap fè bidjè a epi nou fè yon bidjè revolisyonè. Sa vle di n di nou vire ba yo tèt anba epi n di bon parapò a yon seri de nouvèl misyon, nouvo objektif ke n genyen, men kòman m panse ke n ta ka repati bidjè a. E m panse ke jou sa a, se jou ke n ap kòmanse gen yon siyal trè klè ke otorite yo, yo deside fè yon bagay ki ale nan yon sans, nan yon rupture totale. E dezyèmman, m ap fè yon apèl a otorite yo e m ap di yo ke an n pa fè ane pwochèn erè ke n fè ane sa a. Paske poukisa n nan tyouboum sa a? Se yon mank de kominikasyon, de transparans e de patisipasyon sitwayèn. Nan tou lè peyi, le budget, C'est un outil financier qui sert à développer le pays et son outil financier fò ou mete tout moun autour de table la pou gade kisa sektè yo panse. Menm si ou pa dakò a sektè a wi, men ou te gen dwa di nou te mete tèl sektè chita, men sa yo di nou, kòm nou pa dakò avè l oubyen nou jwenn yon fason pou n fonksyone, nou jwenn yon, jan yo di a, yon modus operandi, oubyen nou deside n pa san fòs, oubyen tou senpleman sektè a fè valwa yon seri de bagay enpòtan epi nou pran yo an konsiderasyon. M panse sa a, kilti sa a, E sak fèm pale de li se paske ou manyenl tou wi paske ou pale don don don ou pale de de koton nan zòrèy prezidan e se vre. Prezidan pa tande pèsonn.
Non sa vle di ke m ta swete ke nou konprann ke peyi sa jodi a nou pa ka ale nan lojik de konfwontasyon nou pa gen mwayen pou sa. Peyi a se yon peyi ki pou konstwi sou baz konsansis, sou baz pale youn avèk lòt, sou baz jere diferans nou, sou baz konprann. ke si n fè yon bak paske gen yon pwoblèm politik, se pa pèdi n pèdi, okontrè nou pran otè, nou montre n gen dimansyon, nou montre n gen vizyon, nou montre n ka tande. Donk sa yo ekstrèmman enpòtan e li te enpòtan pou m te fè presizyon sa a paske jodi a nan kafou kote peyi a ye, mwen trè zenkyè kòm depite di pèp, kòm moun ki gen yon responsabilite epi kòm yon eli ki pwòch popilasyon e k ap tande. k ap tande mandan yo k ap pale avè l. Mwen menm sou teren an, m sou beton an, Marco, e gen yon grann angwas, gen yon grann enkyetid. Nou deplore ki sa k pase nan manifestasyon yo. Lè w ap kraze vit machin moun, lè w ap teworize yon seri de ti machann ki nan lari a podyab ki vin chèche yon degoud. Tout bagay sa yo, èske l nesesè? Èske n pa t ka evite yo? Ki sa n kapab fè pou n evite yo? Enben, se kominikasyon, Ouverture d'esprit epi surtout pou n reyalize an Ayiti malerezman nou gen yon lojik ke nou pa kab konpoze. Ou genyen ou pran tout bagay la bwonèt. Ou pa konprann ke de tout lè fason lè yon peyi osi polarize, lè yon peyi osi divize li ekstrèmman enpòtan pou nou amenaje dè espas de dyalòg, de kominikasyon e dè pasrèl de kolaborasyon avèk tout sektè yo. politik, ekonomik, sosyal, sendikal. Sa a se ve m. E w ap pèmèt mwen konkli, Marco, sou argumantè ke m mete an avan pou m pa t vote bidjè sa a. E mwen te di tou ke m panse ke genyen anpil ti enkoerans, m ta kapab di w, nan vèbyaj la, nan tèks la, nan chwa de mo. Mwen te ezite anpil avan m vin pale jodi a, Eudes, paske Guy Pè Pòch la di, Monchè, ou te gen yon pozisyon sou bidjè a trè to, ou te eksprime dè rezèv. Anpil moun ap pale de bidjè a, m ta renmen ke nan Scoop la nou fè yon balans. Sa di, n ap gade kòman lari a ap chofe, kòman lari a ap pale, men an menm tan tou ya yn pawòl de la rezon. Eske ou ka vin pote pawòl sa pou yo konprann egzakteman poukisa ke bidjè a gen yon pwoblèm ladan l? Lè m pran egzanp ke Petyonvil yo mal jere l, ann pran yon egzanp pou n fè moun yo pi byen konprann. Ann ateri. Lè m di konsa ke ou pa dwe trete komin Savanèt pi byen ke w trete komin Petyonvil paske nan tèt pa w ou gen enpresyon, ou gen yon pèsepsyon ke komin nan pa gen pwoblèm. Se kòm si m ta di w ou pran Lise Nasyonal de Petyonvil, ou gen de timoun ki vini, se pa ankò le ka men ann di ke gen yon ti kafeterya ki bay yon pla cho pa jou. Epi ou pral rive yon sitiyasyon kote ke ou pa gen ase manje epi ou gade epi ou di a, Monchè ou wè sak pase gade youn nan timoun yo misye gen bèl ti chemiz li sou li byen pase tout elèv ki nan lise nasyonal petyonvil se pitit fòmann, menwizye, ebenis, enfimyè, pwofesè ou konprann ki fè efò yo pou yo voye pitit yo lekòl ebyen ou pral deside kòm pa gen ase manje ou pral petèt bay Ti tonton oubyen ti jèn fi w wè k parèt la epi kòm nan di w rad pa byen pase oubyen soulye lonjan chire pandan ke w pa konnen lòt timoun ke papa l te fè ti efò pase rad la pou li a li gen dwa gen 2 jou l pa manje sa vle di ke sa pou w fè a se pa pou w deside pou w pran rès plat manje k gen an pou w bay sa k sanble ke l pa gen pwoblèm lan men se pou w degaje w pou ke grenn plat sa ou pataje l ant 2 timoun yo an nou pa fè e e e distenksyon An nou pa an nou pa fè de kategori de sitwayen, an nou poze peyi a, a tou lè nivo, an nou bese tansyon an, an nou konprann ke hing hang sa a, chofe sa a ki genyen nan lari a, li pap mennen nou okenn kote. Men pou n fè l tou, fo t il byen ke o nivo de legzekitif nou genyen on kapasite dekout e datansyon, pandan ke o nivo de la sosyete sivil e de tout sektè ki estime ke yo leze yo, fòk gon konpreyansyon tou ke vyolans pap mennen nou okenn kote. M te trè kontan ke m jwenn on fowòm seren pou m te kapab eksplike kisa ki te jistifye ke m pat vote pou bidjè sa a e kisa ki jistifye ke m Prezidan de la Repiblik la ta dwe reflechi a 2 fwa anvan l pouse pou pi devan avèk li. Bon e mèsi anpil pou ekspoze sa ke ou fè e m panse anpil moun sezi on pakèt bagay men yo pral sezi davantaj avèk kestyon ke nou pral poze ou e sou entèvansyon sa ou sot fè la ki gen rapò avèk bidjè a piske bidjè a li daktyalite nou pa ka soti ladann e men fò nou di tou ke e bidjè a fò nou wè l de jan. Sou plan legal, bidjè a deja la, son zouti legal ke pouvwa a genyen, depi l fin pibliye l, li ka kòmanse aplike l. Wi.
Paske li vote dans les mêmes termes dans les deux chambres au parlement. Donk sa vle di ke sou plan legal, ni nan nivo sa n ye. Mentnan, pwoblèm politik ke bidjè a poze ka fè prezidan an pa pibliye l. Si li pa ta pibliye l, si o mwen li ta tande rezon, li pa ta pibliye l. Men, si li pibliye l tou, se yon bagay legal, e se yon chwa politik tou ke li fè si li pibliye l. Men, n ap poze dè kestyon, sa vle di ke nou yon ti jan vini, e kòm di yon ami la chari, avan lè bè, avan lè bè, e piske si bidjè a, Em sot ap di gen pwoblèm kominikasyon, prezidan an pa fè kominikasyon oubyen gouvènman an pa fè kominikasyon sou bidjè a paske lè wap lè pral gon monte vètijineuz janl fèt la la de taks a 100 pou san, 150 pou san, 200 pou san, 300 pou san an dan yon bidjè fòk te gen yon kominikasyon ki te fèt atravè popilasyon an avan. Men tou Parleman an tou e li menm bò kote pal le fèt ke l te gen bidjè a depi le 30 jwen Donk li te gen tan pou l te fè tout deba l te vle sou li. Sof ke si se 2 parlemantè ki aki a la koz di pouvwa, yo gen ta pa janm deside fè sa, yo jis ap tann lè pou yo vote, epi yo vote l, yo fini. Si byen ke dènye vòt ki fèt nan chanm depite a, m pa konn si w te la, Men e son vòt ki fèt. Pase m t al nan fineray manman Kari, m kwaze ak kèlke depite, yo di m yo pral desann la a, yo p ap fè dezèd tan y ap vote l epi y ap bay li. Se domaj. Ok, bon, nèg yo te di m sa. Se, pwoblèm lan se ke se la dictature du nombre. Se vre ke prezidan an gen yon majorite k ap kore l e malerezman e kontrèman a anpil nan lòt majorite yo, e se domaj. Pase ou gen dwa fè pati de yon majorite, men ou pa fè pati de yon majorite avèg. Fò gen yon kapasite de kestyònman Dayè se sak pral baw valè menm nan zye egzekitif ke wap sipòte a, paske si tout sa egzekitif la di ou bwèl epi ou dakò avèl a 200 pou 100 ebyen fèm konfyans gon kote k rive egzekitif la pap menm santi nesesite poul kapab eseye konvenk ou ke sal pwopoze ou defann lan son bon bagay. Alò son parantèz map kite ou nan silans. Men m pa kwè palema a kontinye ankò nan sans sa paske sèjousi yo trè mal wè yo nan nivo popilasyon sa vle di opinyon an pa pou yo ditou donk m panse si yo te fè deba Yo te eksplike davantay bagay la, gen bagay n ta konnen. Gen de kesyon nou pral poze w. Mwen avèk Eude gen de kesyon la nou pral poze w. Ban m poze w premye kesyon sou 10 mil goud la ki se enpo fòfetè la. Donk, yo retire alineya k pale de dyaspora oubyen ayisyen k ap viv aletranje a, yo retire alineya sa a. Men, ayisyen k ap viv ann Ayiti ki pral soti yon dokiman, l ap gen pou l al fè deklarasyon definitif denpo l. E tarif, tarif kòmsi pou genyen kòm revni anyèl pou pa bay 10000 goud kòm taks oubyen kòm enpo fòfetè la, konbyen l ye? Tande.
Dabò, fò m reyaji sou sa w di a. Atik Kesyon ke pou erè materyèl yo vin retire alineya sa a. Tande. Gen yon pwoblèm la a. Paske Palman an pa gen dwa manyen vwa e mwayen. Sa vle di ke depi Palman an manyen vwaze mwayen sa di l ajoute on dola, on goud, on pyas sou sa nou prevwa kòm vwaze mwayen an, dokiman an antache dilegalite. Donk, mwen menm, m gen on pwoblèm serye avèk li paske genyen sa nou rele on atifis politik ki pou jere on sitiyasyon politik men ki pa rezoud on pwoblèm teknik. Sa vle di ke

de dyaspora ki mande retire l la, foti byen ke gouvènman ta fè yon lòt kalkil. Paske lè l al nan enpo sur le revenu, anndan bidjè a, li bidjetize sa l prevwa resevwa de dyaspora sou baz 10 mil goud sa a. Sètènman. Li pa menm anpil, m pa m pa chonje konbyen l te ye, men ofon m toujou di sa tou. Avan?
Non, sa vle di ke menm lè yo mete, menm lè yo enpoze Ayisyen k ap viv deyò yo, yo deja dakò nan sa yo, m kwè l pa menm monte 3 milya goud. Sa vle di ke èske nou pa t ka evite tout lòbèy sa, tout pwoblèm sa, tout enkonpreyansyon sa, senpleman kou n pa t, paske konbyen, kote pou sa mennen nou, 2 a 3 milya de goud, konparativman a sa n ap viv la an tèm de pwoblèm ki genyen nan lari a. Byen ke nou dakò, e fò n trè klè, paske moun ap manifeste pou tout rezon. Gen anpil moun nan lari a k ap manifeste ki pa menm konnen reyalite bidjè a, men yo menm yo genyen. Yo gen yon malèt, yo genyen de pwoblèm, yo pa satisfè avèk jan peyi a ap vanse, epi yo rantre nan mouvman. Nou dakò sa? Men si se anndan bidjè ke nou rete pou n ap analize egzakteman ki sa k bon, ki sa k pa bon ladan l, n ap di ke pa t gen okenn nesesite pou n ale vè tip denpozisyon sa a paske 2 a 3 milya de goud, kès ke se sur un budget de 144 milya de goud. Donk, sa a, m panse ke se, li te enpòtan mwen menm pou m te presize, paske mwen m pa mache nan lojik sa a. Ou konprann sa m vle di w lan? Paske. E Direktè Adjwen nan menm lojik sa a, enpo ki vle fè kwè ke dyaspora sipoze, se pa premyè fwa, 2015, 2016 li te la, li te a 5000 goud. E se yon lwa ki kreye l, e m pa raple m dat lwa, ki kreye l, gouvèneman sa a oubyen administrasyon sa a ne fè k'ogmante enpo sa a, l pase l de 5000 goud a 10000 goud. Se sa la kestyon. Sa vle di se pa gouvèneman sa a ki vini avè l. Te gen yon lwa ki kreye, menm avan Martelly je kwa, men Oken gouvèneman, oken administrasyon pa t deside ale nan politik fiskal yo al chèche enpo sa. Sa vle di pou chak moun ki ap viv aletranje, Ayisyen vivan aletranje, ki gen domisil fiskal yo lòtbò dlo, enben a chak fwa y ap gen pou fè tranzaksyon, gon minimòm pou yo peye an Ayiti ki se e lalwa prevwa ke gouvèneman depandamman danaliz li, depandamman de etid li, li kapab jwe avè l men l ba l barèm pou l jwe avè l. Nou pa gen pwoblèm a sa.
Nou pa gen pwoblèm e se sa n t ap di toutalè a, dè lò ke ou genyen yon revni an Ayiti, sa di w ap fè kòb, ke se yon ti tap tap k ap fè Pòtoprens, Senmak, ke se yon gildiv ke w genyen nan Leyogàn, ke se yon ti izin pen ke w genyen nan Okap, ke Se yon ti machin k ap fè taksi, ke se yon kay ke w mete an lokasyon, depi w gen yon revni an Ayiti, se nòmal ke Leta mande w peye yon enpo sou revni ke w genyen an. Men mwen menm, sa ke m ba ou kòm eksplikasyon, se ke 90 pousan Ayisyen k ap viv deyò yo, yo pa gen enpo sou le revni. Se pou sa m panse enpo fòfetè sa a l pa gen plas li la a. Si genyen de revni, takse moun yo sou revni yo. Men enpo fòfetè se yon revni ki pa egziste. M panse ke son pwoblèm ke l ye. Men, pwoblèm sa a, li lye tou a double enpozisyon an. Paske moun k ap peye taks isi a, ke w mande l peye enpo sou le revni an, l oblije deklare yon revni an Ayiti, si l gen youn, Ozetazini. Se yon lòt pwoblèm ankò. Men, ann al pi lwen. Mwen menm m panse ke tout moun ki gen mwayen pou peye taks, ki dwe Leta taks, gen responsabilite pou yo peye. Pa gen yon gouvènman ki se yon gouvènman serye ki pa gen responsabilite avèk devwa pou ke tout moun ki dwe enpo e taks peye yo. Sa se klè. Mentnan, le pwoblèm se ki dwa peye e konbyen. E ki dwa peye se sa nan nou pi kapab yo. Se sa nan nou k ap byen mennen yo.

ou byen pèp la nan sa majorite ki gen rekou a sèvis sa yo. Nou pa bezwen liste yo la, nou pral tande pale de paspò, nou pral tande pale de achiv, nou pral tande pale de lisans, nou pral tande pale de kontravansyon, anfen yo nan bidjè a nou tout kapab wè yo. Mwen menm, sa mwen menm mwen vle fè valwa, Eudes, sè ke jodi a, ta dwe gen yon refleksyon stratejik sou yon politik fiskal notamman an tèm de pèsepsyon. An nou asire nou Ke dan la pèsepsyon e dan la reyalite nou al pran kòb ke yo dwe leta nan men moun ki dwe leta men ki ka peye leta. Pou m reponn a kesyon w lan Marco, genyen de barèm anndan kontabilite piblik, genyen de barèm anndan sistèm lan, sistèm fiskal ayisyen an ki defini trè klèman odesou de ki sèy, ke w pa peye enpo sou le revni. E de se pwendvi la m panse ke lejislasyon li trè trè klè e pa gen anyen ki chanje. Gen yon nivo de revni ke w genyen paske gen yon bann dezenfòmasyon k ap fèt fò n di bagay yo jan l ye a. Ekout, genyen dè nivo de revni ke w genyen menm si yo di gen yon enpo fòfetè de 10 mil goud, gen yon kategori de sitwayen ki pa konsène ladan yo. Paske dan lalwa, dè lò ke w pa depase yon sèten sèy de revni, leta pa gen dwa pran taks sou ou. Natirèlman, kòm gen yon defisi de kominikasyon, genyen anpil pawòl ki sikile e ki di ke tout moun, kèlkeswa kondisyon w, menm si w ap viv nan malsite, w ap genyen pou w peye 10 mil goud enpo. Ankò yon fwa. Souvan map gade prezidan an mwen wè ke son jeneral san twoup paske apa kelke pòt pawòl kap fè dè efò de klere la lantèn de la popilasyon mwen pa tande okenn minis mwen pa tande okenn direktè jeneral mwen pa tande okenn sekretè deta kanta premye minis lan menm menm maten an yo dim li te bay yon konferans de près m poko tandel men m panse ke Sè leklips kaziman total. Bon, e malerezman, paske nan ka sa a, se sèlman prezidan an, se prezidan an avèk pòt pawòl li yo, epi palmantè yo tou, palmantè yo, e yo menm ki kominike sou kesyon bidjè a. E yo pa tèlman kominike pase sa non, paske mwen menm. Non, lè m di palmantè yo, kèlke, kèlke, kèlke ra palmantè, donk ki ap, ki ap defann vòt yo. Bon, twaka pa konprann. Non yo pa konprann ni, yo pa konprann ni, yo pa konprann ni, yo pa kominike.
E sa k fè tou m te envite youn nan entèraksyon l pa vini paske li pa konprann ni. Pito yo te vite tradui m te envite. A mesye nou nou mechan nou mechan kòlèg yo m pap kite nou fè sa. Yo ka chwazi pa pale men yo yo Yo konprann pou la plipa. Alò kòmsi bon bon men si yo konprann li si yo konprann li ou vle di yo de movèz fwa wi. Nòmalman.
Bon ekout le parlement li a l'image du pays Marco. Efektivman mwen menm mwen panse ke gen yon seri de depite kap byen pase nan nan jan yo menm yo konpòte yo anba men genyen anpil tou ki petèt fè frèv de m ta kapab di gen defwa kòman m ta iti se tèm lan map chèche wi e m panse gen defwa e e yo pa pran bagay yo twòp o serye. On bagay tankou bidjè. Se yon fwa pa ane ke w gen chans fè yon diskisyon sou bidjè. Scoop! Neglijans. Scoop!
Neglijans se yon bon mo. Sa vle di ke. M chache l anpil wi mwen menm. Scoop! Scoop!
Bidjè, pa egzanp depi lè bidjè a parèt, nou gen kèlke zanmi nou reyini, nou pran fiskalis, sosyològ, ekonomis, avoka, jiris, pou yo ban mwen pou yo ban m yon entèpretasyon de kòman yo wè bidjè a. Dayè, nou t ap pale de Kesner Pharel toutalè a, se youn nan zanmi m de long dat mwen, e ke n ap salye an pasan, paske m panse ke se youn nan nèg ki batay pou yo konprann kisa yon bidjè ye an Ayiti. Se youn nan nèg ki batay pou l esplike ke bidjè a se yon wouti de devlopman, nou pa ka kite l nan men gouvènman an sèlman. Donk, tout sa k ap fèt la la, la demokratizasyon de la diskisyon ou di deba, autour du budget de la République, m panse ke l pa t fèt e ke Christian Farel gen anpil pou l wè ladan l. Donk avè l tou, m te fè dè diskisyon. Rony Desroches,
Chak ane, toujou travay sou bidjè a. Ane sa a, yo pa menm rele l. Alò, fòk gen yon bagay ki vin rive. An nou espere ke nou ka pran sa kòm leson tou. Paske m ta renmen ke pandan se, pandan ke n ap reflechi sou sa k pase a la, pandan ke n ap analize sa k ap fèt la la, epi nou pran dè leson, paske malerezman an Ayiti nou gen defo sa a. Sa ve di ke nou pase nan yon van tanpèt epi nou n'apprenons pas de nos erreurs. Nou son pèp ki pa gen, ki pa kwè nan eksperyans pase e ki pa vle. Nou gen defisit de mémoire. Defisit memwa e gen de dirijan ki pa dakò pou yo aprann des erreurs du passé pou yo kapab ale de l'avant. Paske m'ap redi l ankò, pa genyen nan politik, pa genyen ògèy. Nan politik, s la politik se te se mètre o sèvis de la kolektivite e dè zot, kèlke swa le pri a peye, menm kan on dwa rekile tout otan ke lè desizyon final a prann se lè desizyon ki benefisye la kolektivite. Banm poze w on dènyè kesyon, paske nou pral gen de lòt envite, Jerry, banm di w yon bagay. Kòm ou sot pale la, moun konprann sa w di a. Si m di Depite Jerry Tardieu, ekonomist, òm dafè, bizisman, patriyòt, m met sa a ladan l, ki sa w te ka sigjere ak pouvwa a la k ap pèmèt dejele sitiyasyon?
Mwen menm m gen yon mesaj ke m kapab bay otorite yo, du prezidan o premye minis. M ap di yo, dabò, peyi a ap viv yon sitiyasyon de tansyon,
dangwas,
de pè e denkyetid. An nou pa rantre nan lojik di ke se manipilasyon ki mete moun deyò e ke ofon pa gen yon pwoblèm nan peyi a. Gen yon pwoblèm. Gen yon pwoblèm d'inefficacité du gouvernement. Gen yon pwoblèm. d'inefficacité de la machine administrative, gon problème de communication, bien que m panse ke ces deux ou trois derniers jours m wè ke genyen des porte-parole ki kòmanse pi actif, pi dynamique, pi au devant de la scène, men m panse se yon bagay ki pou ta permanent. Donc gon déficit de communication fò yo konble l. Et la chose la plus importante, ou sot pale de Evans Paul ki fè yon tweet maten an, m poko li l, Li mande ki sa w di nan tweet la? Viv ansanm e ouvèti. Ouvèti.
Mwen menm m ap fè eko a tweet sa a ke m poko li, sou rezèv ke n konfime se sa l di. M panse. Dyalòg.
Dyalòg. Vwala, men tèm nan. Fòk gen dyalòg. Fòk gen dyalòg paske si pa gen dyalòg, ap gen redisman. Depi gen redisman, chak moun ap kanpe nan yon kwen e Y ap gonfle, y ap gonfle, y ap gonfle. E lè nou tout chita nou kanpe nan yon kwen nou gonfle, lè nou eklate se peyi a k eklate. Donk, dyalòg, kominikasyon avèk les partis politiques men dans le cadre d'un d'un d'un m ta kapab di w d'un d'un scénario bien établi paske avan w riv avan w rele yon moun pou vin chita avèk ou moi je salue la décision d'exécutif et du président de rassembler les partis politiques autour d'une table Men, malerezman, pati politi yo, kisa yo resevwa? On lèt denvitasyon. Pa t gen on preparasyon a sa. On preyalab. Preyalab de kisa n pral pale.
Pou prepare de argumantè. Ki argumantè, de kisa n pral pale, kiyès ki pral pale, kiyès ki pral la, ki objektif, kisa k pral soti ladan l. Donk, tou sa yo, pati politik yo ta dwe gen yo nan men yo, pou yo kapab konnen kòman pou yo avanse. Epi kontèks la tou.
Epi kontèks la.
Alò, kontèks la Wi e non. Wi paske li yon ti jan chofe kounye yon nèg te gen dwa di a e kontèks la pa favorab. Sepandan petèt tou. Se li menm menm ki ka eleman deklenchè pou n jwenn sa n ap chache a, le salut politique. Dès lors que le Président de la République s'élève au-dessus de la mêlée et dit, attention, il y a peut-être un problème, moi en tant que garant des institutions, de la démocratie, homme de passerelle et de dialogue, m ap met tout moun chita pou nou gade kote pwoblèm lan ye. Depi pa gen dyalòg, kominikasyon. e ke gouvènman an nan tout sa lap fè, menm jan nou wè ke l kòmanse montre nou la, li soti pou l pa san fòs, enben ap gon pwoblèm nan peyi a, parce que le passage en force ne vaut que l'espace d'un matin en Haïti. Et il y a des présidents qui l'ont compris. René Préval te maître dans l'art de passer en douce et de le faire à la boiron canal. Sa vle di ke Michel Martelly Fè bak sou anpil bagay e lè w gade l fè senkan l lan, li fè senkan l lan, l ale, li alatèt yon pati politik ki chaje depite, ki chaje senatè, ki gen tout potansyèl politik li. Sa vle di ke an kèlke pa, se de egzanp ke lè w konn tande, ou kanpe, ou analize, ou arbitre, ou pran wotè, enben lè sa a, se ou menm ki ka angranje kapital politik la. Pa gen ògèy nan politik. Alò, m ap tounen avè w sou kesyon kontèks la. E pati politik yo tou te gen dwa pa t vle fè prezidan kado sa a. Pase pa bliye anpil moun kritike Evans Paul pou sa. Yo di ke misye k al dedwane Michel Martelly. Lè Martelly fin tonbe, se misye ki ale k al pote l, k al pote l sekou. Sa vle di ke anpil pati politik t ap toujou trè retisan pou yo ale nan palè nasyonal nan moman sa a pou y al chita ak Jovenel Moïse. Pou y al soti misye nan yon pwoblèm ke l tonbe la, alò ke l te gen tout tan sa devan l, li pa t janm envite yo. E sa k fè m di w kontèks la ka.
Non, m konprann sa w di a, e se sa m di w. Sètadi ke konplèks, sètadi. Wi e non. Wi e non. Sa se yon kesyon ke w, li, se yon kesyon kote ke w pa gen yon sètitid nan repons ke w ap bay la. Absoli. Sa depan de kapasite. De lidè a. De lidè a.
Pou li menm li di, bon, w konn sa k pase, l ap sezi momentum lan la. Paske gen de fwa tou, se nan yon seri de. enpas oubyen yon seri de kafou difisil konsa, Lidè lè sa yo sòti. ke w wè yon seri de lidè emèje, epi w gen dwa di, a, monchè, gen tèl lidè ou te ba l yon dimansyon ke w pa t wè nan li menm. Le Sa mot, se yon la pase. conclusion, de. Donk la conclusion an, se sa l ye. Conclusion, dyalòg, ouverture, e dyalòg pa ka fèt a zanmi w. Dyalòg fèt a moun ke w Ki pa gen abi, dezakò avè w. ki gen dezakò avèk ou.
Dyalòg anndan palman an pa ka fèt menm jan l ap fèt la ant prezidan avèk majorite l, Tou lè madi maten nan Palè Nasyonal. L ap kontinye fèt, se nòmal, gon majorite k ap soutni on prezidan, se nòmal, se lademokrasi, fò n ankouraje sa. Men, odela de sela, gen de blòk politik anndan palman an, fò prezidan an pale avèk yo. Fò premye minis lan pale avèk yo. Fò yo eseye konprann kote pwoblèm lan ye. Gen de pati politik yo frajilize. Yo fèb. Yo inekzistan. Gen moun ki di w yo enkolò e inodò. Genyen ki fè zewo pwen zewo twa pousan. Se vre, sepandan yo egziste, gon reyalite nasyonal, ba yo enpresyon santiman, pou m pa menm di sètitid, ke yo gon pawòl, yo egziste, yo gon pawòl y ap di. Sosyete sivil la, Gary Pierre Paul Charles, kanmenm, nou gen de zòganizasyon nan sosyete sivil la ki striktire, ki gen opinyon sou lè choz, sektè dwa de lòm, sektè dwa zimen, sektè inivèsitè, sektè peyizan, sektè sendikal. Se sa a wi pou n al fè a ke nou poko fè. E mwen trè kontan reyalize ke dantre de je nan emisyon sa lè n t ap fè, m ta kapab di w miz an kontèks la, se pa nan bouch mwen ke l te soti. Ofon, sa m ap di la a, se repete m ap repete Yon bagay ki te soti nan bouch ni Marco, ni Eude, ni Gary, pandan ke se a kèlke, se a une heure de temps sèlman Gary Pierre-Paul Charles envite m pou m vin la a. Nou pa t rankontre pou n prepare emisyon an. Sepandan lè m tande nou, nou gen menm pozisyon avè m, e m kapab di nou, e m kapab di prezidan an, m kapab di premye minis lan, m kapab di ekzekitif la, peyi a jodi a, gon majorite silansyez ki retwouve l nan bezwen dyalòg. Genyen petèt dè lidè politik tradisyonèl ki radikal tou, ki ta soti pou yo pran woulib sou yon mouvman. Fò n denonse sa tou. Nou pa kab prizonye dè ekstrèm nan peyi sa a. Fotilbyen kan kèlke pa majorite silansyez la, nou pèmèt li eksprime l. Paske majorite silansyez sa a, pandan l pa nan kraze brize nan lari a, pandan l pa dakò ke gen vyolans nan manifestasyon, Li gen enkonfò avèk bidjè a e l pa renmen ke gouvènman ap pase an fòs konsa. Gen yon majorite silansyez nan peyi sa a ki ta renmen ke gen dyalòg, ke gen konsètasyon, ke gen yon grann tablewonn pou nou kapab rive a de fòmil kote tout moun santi yo alèz. Kote ke menm si gouvènman an pran yon desizyon Marco, men l ap pran yon desizyon an konesans de koz, an sachan ke gen tèl sektè ki te di l atansyon pa fè wout sa a. Mwen menm se sa m ta swete pou peyi a. E m remèsye w Gary Pierre Paul Charles, m remèsye w Eudes, m remèsye w byen antandi Marco ke n te pèmèt mwen, ke n te ban m posibilite pou ke nan yon konjonkti ki chofe, kote moun ap pale de tout kalite bagay petèt san yo pa vrèman konprann yo, pou n te pote yon pawòl de la rezon, yon pawòl de la sajès, yon pawòl de la serenite. Se sa m ta swete pou peyi m. Merci beaucoup Député Jerry Tardieu. E mwen Marco Eudes avè m. Nou remèsye w paske w te vin patisipe nan emisyon an. Yon fwa de pli, petèt moun yo a konprann pou ki rezon nou menm nou toujou di n ta renmen gen depite menm jan a Jerry Tardieu. Ke moun fache, e pa fòt nou, se modèl sa n ap chache pou palman anba a.